Kijan pou abòne pou pa pèdi okenn epizòd nan revanj malere nap lage yo.

Yon vye nèg sal konsa, epa yon nèg sal konsa pou pran ap antre nan lakou m. Yon moun vin travay lakay mwen, ou pa wè moun pa janm vin travay lakay mwen. Poutèt yo wè yon pakèt de yon vye moun sal depi yo pase yon vye bagay ki deyò tou plen bèt, moun yo pa vle pran bèt. E poutèt sa m ba w kouran, w konnen m pa ta ba w jere. Pa manyen m! Pa manyen m!

Men tonton, menm lè ou di m pa moun, son moun sal mwen ye. Men tonton, si w te ka koute m, konsèy la t ap bon pou ou.
Ki konsèy ou gen pou ban mwen? E sa m ta renmen lòt di m nan. Ki konsèy ou gen pou ban mwen? Bon ou gen konsèy nan tèt ou konsa, ou pa ta kab dòmi nan lari e moun ki pou ap ranmase w.
Sa ka rive, ou ka wè yon moun Fou nan lari a. Oubyen yon moun paralize nan lari a. Epi ou menm k'avèk tout sans ou ka depi ou ki byen chèdè, ki byen abiye, ki gen machin, moto, ki gen bèl kay ou, moun nan li ka gon langaj diferan pase ou. Paske nan lavi, tout moun pa janm menm. e tout moun pap janm menm. Wap toujou jwenn yon moun ki diferan pase yon lòt pa rapò de stil li, pa rapò de langaj li. Jounen jodi a ou kapab wè m mal, m sal, wap imilye m, wap kritike m, men m ka gen yon pawòl nan kè m ke ou menm ou pa janm genyen nan kè w.
Bon! Pale non map koute w.
Bon, kòm ou ban m chans lan pou koute m, map pale w. Tonton, lè w gen madanm ou, se pa konsa nenpòt bagay li di oubyen nenpòt bagay li fè pou w ap ba l kou. Kòm ou santi w. Ou bay madanm ou gwòsè kalòt sa poul tonbe atè madanm ou fèm madanm ou bèl ti koze mwen menm lè map kouri ou kenbem ou kouri dèyèm se pa de kou pa ban mwen ou tèlman bat mwen men pou tèt kisa se pa anyen m fèw se pa anyen madanm ou fèw madanm ou ap fè byen ou menm ou chwazi fè mal men tonton panse byen. Anpil fanm jounen jodi a yo toujou di gason pa bon e poutan gason fanm yo plis pa bon ke gason pou defo fanm genyen nou pa ta ka fin kontwole paske wap toujou jwenn sa men se pa konsa pou nik nenpòt bagay ou nik ap bay madanm ou kalòt atò men lè madanm ou tonbe atè sa ou pa santi w mal. E sak pi rèd la ou tèlman ou pa wont pou mwen ou menm ki sot anlè kap vini kap souke latè kap moute hein non li pa fèt konsa paske medam yo yo menm fanm yo yo menm fòk nou respekte yo nenpòt bagay moun nan fè w ki pa mal ki mal ou ka relel ou pase men nan tèt li ou ka di a cheri pa fè sa konsa cheri lè w vin la entèl twò sal entèl twò sal entèl sanble a yon bèt e pa bo entèl e pa kole avèk entèl si w gon manje mete l atè ap wete l men pa kole ansanm avè l lè sa ou pase men nan tèt madanm ou lè sa l ap tande men pou w bay madanm ou pou w bay madanm ou gwòsè sa ka rive m sal kò w ap grate w men koute sa m ap di w yo koute pawòl m ap di w yo non an genlè s on dyab ki reklame w kòm ou di konsa e ou menm ou pa gen ou pa gen pitit ou pa gen fanmi se se èzili ki fanmi w men tonton li t ap bon si w ta chanje li t ap bon si w t ap chanje paske kalòt sa madanm ou ba ou a.

Ou tap pi kontan tou wè wè. Anben tonton li menm li te tonbe li te endispoze fon pakèt lè ou menm li baw kalòt ou pa menm fon pakèt minit ou leve. Anben ou menm ki anndan kay sa la kòb wap manje yo, kafe wap bwè, ji yo wap bwè yo, manje sa wap manje yo kibò yo soti? Nan kouray mwen ou nan kouray fanm nan ou se w menm mete w travay?

Mesye,
m pa tap ri pou 5 kòb, m ri pou kòb. M pa tap ri pou 5 kòb non, m ri pou kòb. Men ni fout, kounye a m pran nan zen. M e pa nan zen, e verite m ap pale. Yo ap ba ou konsèy, ou pa menm pran nan konsèy yo. Kouman, repete pawòl ou ankò m tande. E pa ou menm non tonton.
Mesye lè a rive pou m ri. An sa ou met pe tout moun sa a? Gade pa ri m ri non e griyen m griyen wi mwen kwè sa m ta fè w kote w chita w ap pale a la e mwen kwè sa m ta fè w men m ba w chans la poutèt ayy m wè w twò piti m wè w pa ka separe non si m kwit ou nan chodyè w pap ka separe men m twouve w se w nèg ki frekan anpil ou nèg vye nèg sal tankou w santi ravèt. Ou konprann? Vye bagay ou yo pa gen kote pou rete, ou pa gen kote pou dòmi, ou pa ka manje. Ou jwenn mwen m ap travay, m ap okipe w, m ap ba w manje. M ap netwaye bouda w kounye a tande ki sa w di m ou byen figi m ou di. Non tonton, non tonton, pa di w ap netwaye bouda m. Atò, tonton, bon, ou toujou ap di m sal malgre m p ap twalèt, m p ap dyare sou mwen. Atò, si w ta wè m ta ap dyare sou mwen, kòman moun netwaye bouda moun? E lè moun nan kòmsi moun nan twalèt, moun nan malad li pa gen moun ki pou siye dèyè l, lè w sa w netwaye dèyè l? Bon, bon, bon, m pa, dèyè m pa sal tonton, dèyè m pa sal w ap netwaye dèyè m? A men si sa ta rive w p ap gen pwoblèm anba fanm ou la? Fanm ou la kounye a pawòl sa yo, pawòl sa yo, jan w mete nan lavi m lan la, pawòl sa yo, depi w gen yon konvèzasyon avèk fanm sa a byen. Epi sa m wè a, jan moun yo di a, jan m wè li a, sa a jan m ap gade li a la, sa e tròkèt la jan granmoun yo di a, chay la dèyè. Pa gen okenn chay ki dèyè. Men fò w bat, fò w bat lè chay. Ey fèmen dyòl ou m ap pale. Lè yon moun fè w byen fò w. Fèmen bèk ou wi m di w, m ap pale. Fò w bat lè chay la ap vini pou w ka pote l byen tande. Si w pa pote l sou tèt ou pou w pote l sou do w. Si w pa pote l sou do w pou w pote l sou sènt ou tande.
Mwen kout bote sa yo soti yo mwen di soti. Wap konn kote wap pote nan. E pi map gen pou m pale avèk madanm mwen, poutèt pat gen de zinyon sa yo nan kay la. Depi ou antre nan kay la yo tounen yon dyab ou tounen yon satan ou menm sanble son barak ou ye. Dèke ou antre ou rele bon map baw yon ti non ou menm, map rele ou kraze fraye.

Mèsi frè m, mèsi ou anpil wi. Poutèt mwen si m si m kontinye pale avè ou la jodi a la, sa m ap fè ou la twòp pou ou e m wè ou sanble yon bourik mouri e poutèt sa pa yo pa bezwen w pou fanmi w pa bezwen w poutèt ou se yon ou se yon Ou son jèn gason, ou son jèn gason frekan. Ebyen tonton, e konsèy m ba ou tonton, e konsèy m ba ou. Pi bon janm foure dyòl ou nan bagay konsa ankò nan vi prive mwen a madanm mwen, tande si w pa bezwen m fout ou deyò tande poutèt sa w sanble w pa gen kote pou w rete. W ap mache dòmi sou pay li men l ranmase w kounya pou w vin mete m nan deziyon avè l pou pou bagay satan w ye ou konprann satan. Sa e menm sa k te rive Jezi a, tande sa k rive m kounya la.

Sa m pral fè la. M ap chita la m wè. Yo di ban m kou a, y lage m atè, men m santi m pa ta ka rete, fò e pati pou m te pati. Ban m kou, maltrate m. Petèt on ti nèg nou jwenn, nou mete l lakay la, y panse ti nèg la e mari m li ye. Epi ti nèg la pa anyen pou mwen, e on byen m ap fè pou li. On byen m ap fè pou li. Lè w jwenn timoun nan chemen w remase l. M mete l lakay la. Bon lap banm move jan pou ti neg la. Bon m pa konn sam pral fè la non. M pa konn si l anlè m pa konn si l anba. Map reziyem pou m wè. Malgre l banm kou vre men. Kisa m pral fè m pa ka fè anyen ankò non.

Li a chanje rad li, li a chanje konpòteman li. Paske sa mwen m ka fè pou li. E sa m ka pote pou li, e fò m pote l poutèt li pa mal oblijan. Sèvis m mande de li l rann mwen. Fò m pa ka kite l sal, m pa ka kite l mache sal. Fò m mennen rad sa yo pou li. Si m te sot nan lari a la, m jwenn y ap vann rad sa yo, bon, m ap pote l pou li. Fò m mennen rad yo pou li. Prejan se vre, men m pa ka kite l sal, m pa ka kite l mache sal. Paske l edem. Li edem nan kay la. Map mennen rad sa yo pou li. Tem ale m pap si telman tro rete non m prale map mennen rad la pou ti bay la poum wè si lap bon pou li. Tem ale m pap si telman rete.

Matant m ap fete sa yo matant m. W ap chita matant chita l. Wi m ap fè yon ti chita men m p ap si tèlman rete non. Se yon bagay m achte m pote pou ou. Pou w ka chanje w. Pou w ka mete pou w ka benyen pou w ka mete rad sou ou. M achte rad pou mete. Achte rad pou mwen matant. Wi m achte rad pou ou. M di l ap bon pou ou m achte l m mennen l pou ou. Pou w ka mete rad sou ou. Pou w ka chanje. Pou w ka chanje konpòteman.

Mwen ou pa konn fèzè ou. U jis pa marim
epi m fè m rezève m achte algo pou li poutèt u twò itil nou nan kay la dlo a se li menm u bale u lave asyèt u fè tout ofis nan kay la fò m ka edel tou. Men talè yo pat la ou te soti. E mwen ki tap ou doki mezi pawol misye di. Misye vini l foure bouch nan fren l pa di pawol misye di. Manti, ma tante konsèy map bat. Ou pa konnen.
Depi misye vin antre nan kay sa la e de ziyon misye vin mete bon misye mwen kon pastè ongan m pa menm jan a misye bon misye sanble yon barak li. Map baw konsèy pou pa pou pa bat madanm ou kounya wap vin pale. Sak rive nou jounen jodi a nap ranmase tout kalite moun met lakay ou pa konn si moun nan son dyab sil son zonbi sil son baka kounya men sak rive ou konprann kounya nou rive nan pwoblèm tout le tout tan tou le jou yon bagay ou konnen nan kay la pat janm gen sa li gen de bagay kap gen isit la. N ap mete 3 kesyon. Nimewo 1. Swa w ale. Nimewo 2. Ou mwen m ale. Nimewo 3. Ou byen kraze fra yo l ale. Kòm m tande Blak Dezòd yo rele l, se kraze fra yo l ale. Mwen m ba l ti non sa. Kounye an, nan 3 sa yo, Mwen wè bay la ou, mwen pa ka pale anpil non, depi ou wè mwen kòmanse pale anpil, mwen santi batman kyè a. E, w ap gen pou w fè yon bagay nan bagay sa yo. Ou menm w ap chwazi youn pou w fè, poutèt mwen m bouke m pa kapab ankò.
Enben sa m pral fè la. Anben l la pou l rete, l pa gen fanmi, l pa gen ningoun moun. Bon, e nou menm ki ranmase l nan lari a, e nou menm ki ranmase l deyò a, kouman n ap kite l pou l al nan lari a? Nou menm ou ranmase!
Poutèt si te konnen te nou menm ki te ranmase kay sa a, li konnen mwen ki te poto mitan kay la, misye ta pale avè m, lè m ap pale a misye, l ta respekte m. M joure w m pa joure m pa tou pete. Misye pa de betiz li sot di m la, e pa de grenn tenten l sot di m la. Ata li m konsa, kalòt ou ban mwen an sa pa anyen poutèt si gen fout mwen kalòt pou te rache tout dan m.

Rete non cheri pa ale. Pa ale cheri. Selman ou dim rete. M gen kondisyon m paka nan plede pale anpil a moun ou wem komanse ap chanje vwa. M pa vle nan plede pale anpil a moun ni avew ni avek Tife ak Magay yo ak mwen rele li an ap rete men fò nou pran la prespekte figi. Anfen cheri m rete wi Men gon bagay m gon yon bon nouvel pou ou Ou wè apre de jodi a Kay sa m pral rele ti bòs la m pral bay ranje kay sa nou pap rete isi ankò M gentan achte yon lòt kay Kounye a m prale m al ak moto li poutèt bòs

Tonton m renmen lè w a madanm ou konsa tonton an gen pou w ap ba l kou tonton pa bay moun nan kou tonton ou fè cho fè tonton. E satan ou konnen depi satan mete antre nan lavi moun ou konnen fòl toujou fè sa ou konprann wè e poutèt sa moun pat dwe sèvi satan men e pa fòt mwen depi m timoun e nan sa m leve e sa m jwenn e li k ban m kòb e tout sa w wè m genyen yo se yo menm k jwenn poutèt fanm sa w tande k rele Èzili Dantò a. San li menm yo pa ka viv. Tonton ou gen 2 fanm tonton epi wap fè jalou epi wap fè jalou pou matant mwen. Fanm sa e e e dyab la k rele konsa. Banm diw tonton matant mwen pa konnen si ou gen lòt fanm sa. Li konnen m sèvi dyab.
Ou gen lòt fanm epi wap fè jalouzi pou matant mwen. M pa don lòt fanm non.
M pa don lòt fanm non m diw dyab la e konsa l rele Èzili tonton. Map di matant mwen ou gon lòt fanm ki rele Èzili.

Sa poko fin soti non tonton. Men ou pa vle mete rad.
Ou sanble ou pa vle renmen rete. Ou sanble ou pa renmen mete rad. Non non man map mete bon rad mwen demen demen demen. Mwen mpap kite yo lakay banm mache a rad mwen pito. Fò w fè moun fò w fè moun wè ou wi papa. Demen si Bondye vle pou yo di men ou mèt kap dòmi nan lari a yo ranmase ou.

Se poutèt Bondye te konn fè mirak e l ap toujou fè mirak.
Depi lontan mezanmi, gen trayizan, gen medizan, gen malpalan, depi lontan, gen gwo kè. Gen gwo nanm nan ti peyi sa. Se sak fè mezanmi depi yon bagay fèt mesye se depi lontan li te kòmanse e ata la fen poul fini. Se sak fè Kaen te ale li touye Abèl. Poutèt Abèl te bay bèl ofrann avèk Bondye. Poutèt Abèl te bay bèl ofrann avèk papa. Bèl nouvèl pou piblik la mezanmi poutèt sa Kayen te pran pote gwo kè li touye Abèl mesye lè Bondye ap mande kote Abèl Letènèl li di konsa ah Abèl pat la Abèl pat la m te kitel pa dèyè a epi tou se touye m te touye ti nèg la mezanmi kote bagay sa prale mezanmi.

Petèt men nèg la mwen kitel atè a vre ayy Bondye papa m konnen w di lè yon moun ou fèw byen e li fèw mal ou toujou fèl byen se sak fè m paka kitel atè a m paka kitel atè a fòm fè yon bagay pou li oh Bondye papa m konnen w gen tout pouvwa papa ou konn leve mò yo papa ou konn leve tout mò yo tout mò ki mouri yo konn leve yo tout moun ou te jete atè ou konn leve yo papa se sak fè nan moman sa papa map mande w tanpri men nèg la atè a senyè tanpri tanpri.

Jodi a map resi fèl kite sou moun map fèl kaka yo dim gon nèg ki san pitye bezwen misye m voye la jounen sou moun mwen oh sa gen la baz. Peze. Poze. Vin pale w non mwen. Sa k ap fèt la? Peze. Se w menm peze san pitye a pa vre? Wi se mwen. Bon monchè m bezwen w pou fon misyon. Fon misyon? M ap voye w. Pinga w ban m kou manke frè m. Si w fè kou manke papa, w ap tou gen pwoblèm avè m. Mwen m pa nèg ki konn nan kaka moun non tande frè m. M pa nèg ki janm konn jwa moun, m pa janm konn nan kaka moun. Poutèt wè w rele san pitye a, mwen m pa pè w tande sa m di w. Mwen m pa janm ki konn nan kaka moun. M ap voye w al fè

Yon bay kayman yo rele blak dezòd. Misye depi fanm lan tap dòmi ak li, tap dòmi nan lari, fanm madanm mwen vini Nathalie, li pran li, li mete l dòmi, li mete l nan kay la, ap bal manje, ap bal bwè depi dat sa, nèg sa mete l nan dezirab madanm mwen e goumen, goumen, goumen, goumen.